Kòman nou ye, kòman nou ye, son plezi maten an nou kapab ansanm pou nou analize aktualite football la. Real Madrid ki prezante sezon an dezyèm rekri li ki se Endrick, jèn brezilyen ki genyen 18 an. Annik kite lam o zye, anpil emosyon tap degaje. Bon, se nòmal lè yon jèn jwè a 18 an sèlman jwenn opòtinite pou l jwe nan pi gran klèb ki genyen nan mond foutbòl lan, li pa kapab kenbe. e emosyon li degaje yo. Genyen de jwè ki se dan lè trantèn yo resi jwe nan Real Madrid e yo jwenn rezilta. Ankò yo tire pwofi karyè yo omwen Genyen yon tit, pa egzanp José Lu, se nan granmoun li, dans les trentaines, li te jwenn posiblite pou l al nan Real Madrid, osinon li ranpòte Super Coupe d'Espagne, li ranpòte chanpyona espanyòl la, li ranpòte Ligue des Champions, e l te enpòtan ladan yo non sèlman yon sezon. Ebyen yon jèn a 18 an ki gen maj de pwogresyon e Endrick ki anonse kòm yon krak nan foutbòl brezilyen an, slèvrè ke jwè sa a gen anpil bagay pou l pwouve, misye gen pou l grandi toujou jèn brezilyen sa a, ebyen Endrick gen yon defi. Casemiro te vin nan Real Madrid tou jèn, Real Madrid te oblije prete l a ekip Porto an, Casemiro ki ta pral retounen nan ekip la an 2016, bon li paret an 2014 li jwe kèk match epi Casemiro pral kite Real Madrid pou l fè 2 zan sou fòm de prè a ekip Porto an, li retounen sou 2 zan. Malgre sa l te sou ban, se lè Zidane vini Zidane pral mete Casemiro. Enben, depi Casemiro, se sèlman 2 brezilyen ki enpoze yo nan Real Madrid. Se vre, se pa 2 premyè sezon. Pa egzanp Rodrygo, li te yon super sub, Rodrygo te yon bon antran. Men avan Rodrygo, genyen Vinicius Junior ki Al rive nan Real Madrid an 2018, nan peryòd Gareth Bale ap blese, e peryòd sa a tou genyen Cristiano Ronaldo ki kite ekip la, sa vle di ke Real Madrid te manke jwè, Marco Asensio se pa yon gran jwè, se pa yon jwè ki regilye. Ebyen Real Madrid te genyen vid lan. Malgre sa, Vinicius Junior te batay, li pwofite de blesur Eden Hazard pou l monte. Ebyen apre Vinicius Junior se Rodrygo. Se 2 jwèn sa yo sèlman ki vin nan Real Madrid, yo pa fè tan nan ekip rezèv lan, Real Madrid pa prete yo. M ap pale de brezilyen. Gen Vinicius Todibas. Misye pa janm enpoze l, dayè yo pa ba l tan pou l jwe tou. Carlo Ancelotti pa ba l jwe. Brezilyen, bon Reinier se prèske fini pou li ak Real Madrid, jwè sa pa janm pwouve anyen. Ebyen Endrick parèt la pou l vini twazyèm brezilyen aprè mesye sa n di la yo, Rodrygo ak Vinicius Junior ki pral enpoze l nan Real Madrid. Men, èske Real ap prete li? Sa a pral depan de pèfòmans jwè a. Endrick pa gen garanti l ap titilè, men m wè misye genyen yon gwo kalite se ke li ka make gòl. Lè yon jwè genyen kapasite pou l make gòl, sa vle di anpil bagay. M panse defi kapab fè yon moun avanse nan lavi. Si w ap viv yo pa janm ba w defi, ou pa janm eseye leve yon defi, se kòmsi ou se yon moun ki manke aktif, ki manke, n ta kapab di motivasyon, yon moun ki manke objektif. A chak fwa ke yo ba w defi nan lavi an, yo pouse w pou w avanse. Yo di w, ebyen, ou pa ka fè sa. Kounye a ou pral fè l, ou pral anplwaye estrateji pou w kapab avanse. Ebyen, Endrick, misye genyen pou ke l pran plas nan Real Madrid. Youn avantaj Endrick genyen. Se yon jèn ki vini, menm jan Rodrygo de Goes travay pou l pran plas li e sezon Rodrygo ap titulè nan Real Madrid lan se sitou sezon 2023-2024 lan. Lòt sezon li konn pafwa jwe, 2022-2023 li te konn jwe, men li pa t yon veritab titulè, se nan sezon 2023-2024 lan Rodrygo titulè. Men avantaj li kapab genyen nan ekip Real Madrid lan se ke li se yon jèn, li apèn vini, Arda Güler sou dezyèm sezon l, li kapab anvizaje yon prè, sa k ap libere plas pou Endrick toujou. Rodrygo, si tout fè l pa titilè, sezon kap vini yo li ka mande kite Real Madrid. E pa gen anyen k di tou pandan sezon an la e paske mèkato an la apèn kòmanse Real Madrid pap separe li ou di pa gen anyen k di sa. Sa vle di si moun sa yo pa gen garanti yap rete eben Endrick kapab pwofite. E lòt bagay li gen se ke jèn e m di jwè foutbòl sa mwen wè li Sanble gen ras kòm buteur. Ou mèt tande tout bagay nan foutbòl la. Drib, chapo, vitès egzekisyon, finès, teknik. Ou wè sa yo? Se n ta di yon ansanm de travay. Depandan de pòs jwè a ap jwe pou bay gòl. Se estrateji pou make gòl yo ye. Sitou pou atakan. Se gòl ki konte. Sa vle di ke Endrick, si ke l kapab make gòl. Misye ap men poze l. Vinicius Junior, Mbappé, jodi an la, se 2 jwè nan atak Real Madrid lan ki genyen garanti kwa kil advyèn y ap titulè nan Real Madrid. Men apre sa, rès pòs yo, se travay pou yo travay pou yo pran yo. Pa egzanp, si Endrick ap monte nan 2-3 match l ap make gòl, misye ap fini pa rantre nan tèt Carlo Ancelotti. E Ancelotti, e se vre ke se pa yon antrenè ki bay jèn posiblite pou yo avanse, men depi li wè gen karaktè a, li wè gen lidèchip, li wè jwè a serye nan sa l ap fè, l ap ba l tan pou l avanse. Se Ancelotti ki ba nou kaka Ricardo Edrick Santos Leite. Se li ki te lanse l. Ancelotti ba nou Pirlo, li ba nou pa mal de jwè foutbòl. Ancelotti te vini avèk Cheva aprè pasaj misye sa an Ikrèn. Sa vle di, Carlo Ancelotti li bay jwè ki vle avanse tan pou yo jwe. Enben Endrick kapab sezi pou ke l avanse. Gwo defi misye se vini twazyèm brezilyen. ki al nan Real Madrid yo pa prete yo poul rete poul enpoze l anndan ekip sa nap gen poun tann sa kap fèt enben Liverpool bò kote pal ki pa chofe sou mache transfè lan mwen te pran tanm pou ke mwen li de zatik konsènan ekip Liverpool la e lèm gade ekip sa li gen jwè pou ke l avanse san l pa fè rekrutman Anslot di li tap yon sipriz pou Liverpool

E genyen tou Kansa. Kansa son jèn defansè anglè kap monte, misye kapab itil ekip Liverpool la. E genyen tou Joe Gomez ki son ansyen anndan ekip sa, ki kapab depanne kòm lateral goch, li ka depanne kòm lateral dwa, li se arye santral, ebyen Joe Gomez lèn konte l avèk polivalans li. Li vin yon katriyèm defansè. Bon pou pòs gadyen an gen ti nèg gen Kerrer a ki se yon bon gadyen, Alisson se pa pale. E pou lateral, menm Djo Gomez lan kapab depanne kòm lateral, gen Connor Bradley ke Klopp te lanse sezon pase an e nou wè nan misye yon fiti gran lateral dwa. Li kapab pote pou ekip Liverpool sa, yon defansè lateral ki bon ofansivman e ki bon defansivman, dayè pòs la se defans li fò l kapab defann, se avantaj ke misye genyen sou Arnold sèke l kapab defann li menm, epi Trent Alexander-Arnold mèt pòs lan li la toujou menm si kontra misye la ap ekspire an 2025. Pou lateral goch gen Tsimikas, Joe Gomez kapab depanne sou nan pòs sa tou e genyen Robertson ki se mèt pòs lan, misye la pou ekip Liverpool lan.

Avi Elliott, Nou wè yon kantite mitan teren Liverpool li genyen, san konte Bajsetic, jèn footbalè Sèb sa a ki te blese e ki retounen. Genyen tou yon milye teren Pòktugè ki li menm retounen de prè, Gravenberch. Sa vle di Liverpool genyen 8 milye teren, pou l rekrite lòt, li ta dwe vann ladan yo. e l pa mete sou mache transfè a, sa vle di nan sans sa a Liverpool pa gen obligasyon pou l al chèche lòt jwè. Pa egzanp, e pou atak lan, Mohamed Salah se vre ke li a 1 an de fen kontra l, Salah toujou nan ekip la. Luis Diaz, Boston te enterese ansanm avèk li, finalman Boston plis piste Nico Williams, Dyas anndan ekip sa, Darwin Nunez, Cody Gakpo e genyen tou Diogo Jota. Avèk tout jwè sa yo, Liverpool genyen yon efektif pou l batay nan tout konpetisyon an Ewòp. Gen jwè k retounen, m ta pale de Ricardo Carvalho, yon jèn milye teren pòtigè k retounen, ki te konn jwe nan ekip la, misye te prete. Men, tout jwè sa yo, pou Liverpool rekrite lòt, li dwe vann ladan yo. E genyen nan jwè yo ki ap konfime. Sa vle di ke dezyèm sezon an se moman pou antrenè a evalye pèfòmans yo. Arne Slot di l ap genyen pou l swiv pre-sezon an. Se apati de pre-sezon an l ap konnen ki jwè l ap kenbe. e lap gade nan ki pòs li manke jwè paske yon ekip se vre ke li bezwen li bezwen rekrite pa egzanp city kap rekrite se paske city wè gon fay li pran Savinho an e pat gon lòt goche e sou lèl lan bon genyen Foden depi city nan aks e Bernardo Silva kapab jwe nan aks tou. Men si l gen yon lòt jwè ki kapab debòde sou koulwa yo, ki ka fè liy nan ak Savinho, men se ti prann. Enben Liverpool, lè antrenè a gade, li wè nan tout pòs yo nèt, li genyen jwè e li pa gen nesesite pou l al rekrite lòt jwè. Pou l rekrite lè sa, li ta dwe di bon, gen jwè ki pa antre nan plan l. Men, presezon an ki poko kòmanse ak tout jwè pou Liverpool paske gen jwè ki te jwe koup dEròp ki poko retounen, Gen ekte nan Copa America pa egzanp McAllister, Luis Diaz, e jwè sa yo poko retounen nan pre-sezon an. Se apati de pre-sezon an Liverpool ap konnen ki jwè lap kenbe, ki jwè l pap kenbe. E menm nan pre-sezon an, si antrenè a li satisfè de tout jwè l yo, li pap fè rekroutman. Kòm li toujou bon pou ekip yo fè rekroutman, bon gen janvye a tou mèkato estival lan, mèkato ivènal lan petèt an janvye yo kapab panse pou sa. Men jiska prezan Liverpool pa fè forcing, nou wè li te bezwen yon jwè Türk Kuksu men sa tonbe a lo, yo te pale de Joao Neves men jiska prezan yo pa pale de sa ankò e jwè football sa ki lye a Paris Saint Germain. Ebyen Liverpool ap analize ekip lan, efektif lan paske mitan tèren an la.

Lap gen an manyè bat Tottenham Hotspurs e bat Chelsea e kraze ekip sa nan konfotasyon yo e jwe byen kont Arsenal li fè yon nul kont Arsenal ebyen ekip Liverpool lan nou wè gen maj de pwogresyon donk nou wè ke antrenè k vini an lap vini avèk lòt diskou lòt metòd Liverpool kapab avanse avèk jwè li genyen yo m te kontan ansanm avèk nou abòne avèk paj Facebook Sportographie paj Facebook Aydens Joseph e chanèl YouTube Sportographie. lage emisyon an tout kote.